Se Prezidan Biden rive, e pat gen kote pou pike zepeng, anpil difikite pou moun te sikile nan kapital Bèlj lan, e jodi a tou fè 29 jou depi nou konnen konfli Larisi avèk Ikrèn nan pran yon lòt dimansyon kote Vladimir Putin deklanche yon lagè nan peyi sa ki se vwazen n. E peyi oksidantal yo, Etazini an tèt, yo vle pou yo mete plis presyon ankò sou peyi Larisi, e avèk 3 somè ki òganize jodi a sèlman nan Brisèl pou yon grenn jounen. Ou gen somè G7, ou gen somè l'OTAN, Òganizasyon Trete Atlantik Nò, epi somè Inyon Ewopeyèn. Alòske Vladimir Putin kontinye ap bonbade peyi Ikrèn. Enkyetid la ap monte ni nan peyi Ikrèn ni sou plan entènasyonal nan sa ki konsène kalite zam li ka itilize tankou zam chimik ki ka fè anpil dega, zam ki fèt nan laboratwa li ka lage sou popilasyon an, daprè sa divès entèvenan ki t ap pale sou dosye sa deklare. Larisi ap lage misil e bonm sou plizyè gran vil ikrenyèn yo. Ikrèn se youn nan peyi ki gen anpil grand vil e 60 pou san popilasyon n ap viv nan vil. Li kontinye toujou e semèn sa patikilyèman, jodi a maten an pou pi piti gen 4 moun ki mouri tou pre Lugansk ke li rekonèt kòm yon peyi endepandan anvan l te fè entèvansyon l ki nan zòn Donbas lan e gen 6 lòt moun ki blese anba yon frap ayeryen Larisi ki lage yon bonm oubyen yon misil, selon gouvènè rejyon sa a ki se Sergyi Gedayi, plis nan nò, nan Kharkiv, dezyèm vil peyi a ki gen plis ke 1 pwen 5 milyon moun ki ap viv ladan l, anvan lagè a, ki t ap viv ladan l. Lame ris lan lage yon bonm ki lakoz 6 moun mouri, 15 lèzòt blese nan mitan popilasyon senp sitwayen sivil. Gouvènè rejyon sa a denonse sou Telegram yon lòt krim ki okipan ris lan fè, nan peyi Ikrèn. Depi kòmansman atak sa La Risi fè dirèkteman andedan peyi Ikrèn, deklanche lagè, gen plis ke mwatye moun ki ap kouri kite kay yo, se timoun yo ye, ki kouri avèk fanmi yo akoz konba yo, akoz ensekirite, daprè chif Òganizasyon Nasyonzini pou timoun, UNICEF, pibliye jounen jodi a. Ajans Nasyonzini an eksplike gen 4.3 milyon timoun ki oblije kouri kite kay yo e gen ladan yo ki ale nan peyi etranje akoz lagè a. E an tou gen Ikrèn gen 7.5 milyon timoun ki poko majè e ki te genyen anvan lagè a nan peyi a. E gen 1 pwen 8 milyon nan timoun sa yo ki travèse fwontyè peyi yo kal pran refij ak fanmi yo nan lòt peyi vwazen. E genyen ladan yo menm ki menm ale pou kont yo. E gen 2 pwen 5 milyon timoun ki deplase nan yon zòn pou ale nan yon lòt zòn andedan peyi a. Lagè a lakoz pi gwo deplasman timoun e rapid jan l fèt la yo pa janm wè depi dezyèm gè mondyal la, daprè sa Direktris Jeneral UNICEF lan, Catherine Russell, deklare. Prezidan Ikrenyen an akize Larisi daprèsavwa l ap sèvi ak bonm ki fèt ak fosfò e yo entèdi nan kad jan de gè sa yo nan peyi Ikrèn pandan yon mesaj videyo l pibliye sou kont Telegram ni anvan somè otan te kòmanse nan Brisèl. Akizasyon an imedyatman Larisi voye l jete e se anbasadè Ikrèn nan nan peyi Lafrans, ki son medya fransè, te pale konsa, menm jan avèk majistra vil yo rele Irpin nan, ki pale konsa. Pòtpawòl anbasad ris lan nan peyi Lafrans, Alexander Makagonov, demanti enfòmasyon sa a. Li di se manti dirijan ikrenyen yo ap bay, lame ris lan pa kapab itilize jan de zam sa yo ke Nasyonzini entèdi. Li di se pa metòd nou dapre sa li deklare pòtpawòl anbasad Larisi an nan peyi Lafrans. Peyi oksidantal yo kounye la yo nan yon sitiyasyon kote yo youn pa vle pou Larisi ta di ke yo li deklare yo lagè. Nan reyinyon k ap fèt nan Brisèl 3 somè entènasyonal sa yo, Emmanuel Macron antanke prezidan Inyon Ewopeyèn pandan peryòd sa a pale sou sanksyon yo pran kont Larisi, li estime pandan yon konferans pou laprès ekonomi Ris lan pap ka kanpe sou 2 pye l e Larisi pap kapab peye dèt li genyen anvè labank e nan e konsènan presyon yo kontinye ap mete sou Moskou. Prezidan fransè a fè konnen peyi oksidantal yo yap kontinye soutni Ikrèn, yap ba li zam pou l defann tèt li e yap ba l zam letal ki ka tiye moun, zam defansif e men pa egzanp yo pap kapab ba li ni avyon lap mande, Misha, E si yo fè sa, Larisi ap di yo ko-belijeran, sa vle di yo antre nan lagè a kont li. E konsènan konpòtman Larisi nan peyi Ikrèn, yo akize ki komèt krim lagè, prezidan fransè a refize pou kwè li la pou di men ki limit yo pap aksepte nan men Vladimir Putin, depi l franchi l, pa egzanp si l sèvi ak zam chimik y ap konsidere se yon lin wouj, li fè konnen yo prefere pa klè. stratejikman sou dosye sa a e yo prefere diskrè, dapre sa Emmanuel Macron deklare. Alòske prezidan ameriken an, ki twouve l nan Brusèl nan kad reyinyon sa yo, Joe Biden, li fè konnen li parèt pi detèmine pa rapò a Larisi ke Emmanuel Macron e li di li an favè pou yo mete Larisi deyò nan G20 an. Li di depi sa posib se pou yo mete l deyò. Joe Biden k ap pale. Li di tou li vle Pou Ikrèn patisipe nan diskisyon G20 an. Euu nou pa konnen si pwodui enteryè brit e pwodui nasyonal brit Ikrèn pèmèt li pou l antre nan G20, sa vle di 20 peyi ki pi devlope nan domèn ekonomik sou planèt lan. E èske Etazini ka parachute l konsa? E sou dosye zam chimik lan, alòske Etazini fè konnen. li enfòmasyon l genyen yo kredib, li fè yo konfyans e l te konn ap pede di Vladimir Putin pral anvayi Ikrèn gen yon seri de analis ki te di se pa vre e depi dat sa yo trè pridan lè Joe Biden di l gen bon jan enfòmasyon Vladimir Putin ap sèvi ak zam chimik nan lagè sa ebyen Biden pwomèt l ap ba l yon repons atravè l'OTAN ki ap nan menm dimansyon Zak l ap fè a, si l ta rive franchi sa, se sa yo rele yon lin wouj pou l ta sèvi ak zam chimik nan okazyon lagè sa. Fòk nou di Ris yo toupatou, yo gen anpil pwoblèm, plizyè restoran kit se nan peyi Etazini, nan peyi Lafrans oubyen ap chanje non oubyen pral fè fayit paske moun pa antre ladan yo. Yo melanje tout bagay nan opinyon piblik peyi sa yo. Yo akize tout Ris yo kòm si, menm si yo te ap viv nan peyi sa yo depi lontan, ebyen yo rann yo responsab politik Vladimir Putin ap mennen. Pa egzanp, genyen yon enstiti ki pote non Solzhenitsyn ki se youn nan gran ekriven Ris, ebyen nan peyi Lafrans yo pral retire non pou yo mete l yon lòt non paske yo di misye te twò pwòch Vladimir Putin. Ansyen senatè Francner Denys ki se kòdonatè jeneral blòk sa a, yo rele blòk k ap apiye akò Montana a, BAAM, rankontre laprès jounen jodi a, ki di ki gen plizyè antite ak pèsonalite ki ladan l, fè konnen kriz peyi Dayiti ap viv la, gon kriz chapant, kidonk striktirèl, men ki gon dimansyon konjonktirèl, e ki soti. Nan le fèt ke sosyalman son peyi mi wo mi ba, tout popilasyon e pa gen menm chans, e gen inegalite sosyal, e ki kreye yon bann pwoblèm avèk yon leta reyaksyonè, e ki pap defann byennèt popilasyon n. Se sa l di nan konferans li bay pou laprès nan lokal Sant lakay Dèlma 83, kòdonatè blòk lan k ap apiye akò Montana, Pale de nesesite pou kriz sa a peyi a abòde l yon lòt jan, ak yon lòt kalite òf politik ki chita sou yon lòt gouvènans. Donk li pale de yon renouvèlman kesyon politik la. Ansyen senatè Nip lan kwè akò Montana selon li menm bay opòtinite sa, pandan l kontinye pou l di strateji pou fè pwojè sa pase, kidonk ateri, Bò kote popilasyon se negosyasyon ak mobilizasyon. Sepandan li fè konnen gen 2 pwen fondamantal yo pap kapab negosye. N ap tande ansyen senatè Fransner Délius nan rankont sa ak laprès, konferans pou laprès kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya. Nou remake ke kriz striktirèl sa a, men ki gen yon dimansyon konjonktirèl tou, li jwenn sous li, li jwenn orijin li lan inegalite sosyal ki kreye pa yon Leta reyaksyonè ki tabli avèk popilasyon l de rapò ki pa chita sou diyite moun, ki pa mete moun osant de preyokipasyon l. E kriz sa a ki ap. kontinye alimante pa inegalite sosyal la, si ou pa abòde l pa yon òf politik ki vize vini avèk yon lòt gouvènans, ebyen kriz la la pèdire. E se lan sans sa a, inisyativ ki pran Mondana a pa dè zaktè de la sosyete sivil e dè pati politik, ebyen li vize bay yon lòt òf politik, ki chita sou yon lòt gouvènans, men ki atake sitou, ebyen, batay kont enpinite, batay kont koripsyon, batay pou nou gen yon Leta plis egalitè. Se pwopozisyon sa a ke akò a li fè, e se lan sans sa a BAM, ki se Bloc d'Appui à l'Accord de Montana, li pote a de bra l pwojè sa a e ap fè tout sa l kapab pou wè,

Donk sa pa negosyab. Jodi a, si w vle retabli konfyans pèp ayisyen an lan Leta a, mentnan fò w gen 2 moun onèt, entèg, 2 moun konpetan, 2 moun ki gen notoryete, ebyen ki fè pati de gouvèneman sa li pa negosyab. Lakò doit être inclusif, men an ski a trè a moun ki bral fè mizannèv la, ebyen fòk 2 moun ki pa gen oken soupson sou yo. Nou pa ka monte yon gouvèneman avèk 2 moun ki genyen de sispisyon. dil dwòg, ki gen de sispisyon moun ki vòlè, dechèpiye lajan leta, moun ki gen sispisyon kòm de kriminèl, ebyen si w monte yon gouvèneman avèk tip de moun sa yo jodi a, ebyen sa ap fè k anpire oubyen ogmante mefyans ke popilasyon an li genyen kont. e otorite politik yo. Nou di gen dot fondamanto ki pa negosyab. Batay kont enpinite. Enpinite se gaz lan machin koripsyon. Si w ap batay kont koripsyon, ou pa batay kont enpinite, ou p ap rive venk koripsyon an. Nou pa ka negosye sa yo. Nou pa ka negosye, fè negosyasyon sou, ebyen, kreye yon leta ki plis egalitè. Nou pa ka negosye refòm sistèm jidisyè la, sistèm elektoral la kap konn ban nou tout fòm de reprezantan. Eleman sa yo, yo pa negosyab. Senatè Fransner Dénéus alatèt òganizasyon sa, gwoup sa yo rele bam kap apiye. Akò Montana, sou bò pa l, genyen kowòdonatè relasyon piblik ak mobilizasyon menm gwoupman an, bam, Valery Coquillon, ki di l konstate gen anpil jefò ki ap fèt pou fè popilasyon an aksepte yon seri de bagay inakseptab tankou kidnapin, grangou, kòm sitiyasyon nòmal. Kowòdonatè relasyon piblik ak mobilizasyon pou apiye Akò Montana, bam, nan. pale de popilasyon an e rive nan yon moman pou yo revòlte kont sistèm phtk enpoze yo a, pou di non ak kidnapin ensekirite lavi chè epi pou yo jwenn bon jan swen sante. Nan sans sa, li ankouraje popilasyon patisipe nan mouvman 29 mas la nan okazyon 35 èm anivèsè konstitisyon 1987 la pou fè dwa yo, revandikasyon yo pase. N ap tande kòdonatè relasyon piblik ak mobilizasyon nan BAAM, baam, ki ap soutni akò Montana, Valery Coquillon, toujou nan menm konferans pou laprès sa kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya. Bloc d'appui à l'accord de Montana ki gen ti non l bam li konpoze de ansanm de pati politik, òganizasyon sosyopolitik, de òganizasyon ki soti nan sosyete sivil la notamman jèn bawo, de sendika, ansanm de pati sa yo ki soti e nan sosyete sivil la e nan fowòm politik anndan Accord Montana yo met ansanm yo kab yo mete yo bay nesans a bam ki se Bloc d'appui à l'accord de Montana. Nou konstate gen anpil jefò k ap fèt depi plizyè tan nan peyi a, depi plizyè ane pou nou asepte, lè m di nou an, pou pèp ayisyen an rive asepte kidnaping kòm yon sitiyasyon nòmal ki fè pati de vi nou kòm pèp. Nou konstate tou lavi chè vin yon bagay nòmal. Leve la kòm pèp, li onzè di maten, midi, nou poko konn kisa n pral manje, nou poko manje anyen, nou sou wout pou nou asepte li. Yo sou wout pou yo fè nou bwè l. Nou menm, nou panse li nesesè, li lè li tan pou nou sispann bouche nen nou pou n bwè dlo santi akoz. Konpòtman restavèk dirijan politik isit, yo fin kraze peyi a, yo vòlè tout kòb ki gen nan leta, kòb ki pou ta pèmèt ke nou gen lopital, kòb ki pou ta pèmèt ke nou gen lekòl pou pitit nou, kòb ki pou ta pèmèt ke nou kapab fonksyone, kòb ki pou ta ranfòse lapolis la, aseni lajistis. Kòb ki pou ta pèmèt ke nou kapab sikile libe libè kòm sitwayen, kounye a yo mete n yon fason kote ke nou nou prizonye anndan pwòp peyi nou. Yo ban n bout tèren, paske nou pa ka sòti lè n vle, nou pa ka rantre lè n vle, nou pa ka sikile anndan peyi a. E m ap raple pèp ayisyen an, li lè li tan pou l revòlte, paske si zansèt nou yo, youn nan pi gran tòg ke linivè bay, ki se Janjak Desalin, te pè mouri, li te pè revandike, paske nan peryòd pa l la, li te pi difisil pou yo te soulve, kont sistèm esklavajis la ke nou soulve nan moman la, kont sistèm sa a ke rejim ki sot pase pandan dizan, rejim phtk a enpoze nou an. Fòk nou di non! Nou pa kapab ankò, nou pap tolere sa ankò, pase kòm pèp, nou gen dwa pou n gon meyè kondisyon de vi, nou gen dwa pou n viv tankou moun, pou n kapab reve, reyalize rèv nou anndan peyi nou. Nou tout pa ka kouri, nou tout pa ka nan kache tou. Fòk nou soti pou n di non nou pa dakò ak ensekirite a, pou n di non n pa dakò avèk kidnaping nan. Pou n di non n pa dakò avèk lavi chè a, fòk n ka manje lakay nou. Fòk n ka peye lekòl pou pitit nou. Lè nou malad, fòk nou ka jwenn lopital pou nou ale. Fòk nou di non. Se sa k fè nou envite tout pèp la, madi k ap 29 mas, nan okazyon anivèsè Konstitisyon ayisyèn 29 mas la, 87 la, pran lari a pou n al di non. Pou n al di ekip ki sou pouvwa a, pou n al di Doktè Ariel Henry, pèp ayisyen pa ka ap asepte nenpòt ki bagay nan men l, si l pa kapab bay talon l. Se sa nou envite tout pèp la, pran lari a pou n al revandike. Pou n di nou se moun, nou gen dwa pou n gen yon meyè kondisyon de vi ke sa nou gen la. Valerie Coquillon ki responsab relasyon piblik ak mobilizasyon nan bam, ki se Bloc d'appui k ap apiye Akò Montana ki gen nan tèt li ansyen senatè Nip, Franchnè Denys. Tranche jounal sa a se Auto Plaza, Accordia Shipping, Lunetterie des 5 continents, Be. Nan Wa Sen Mak lan. Plis detay ak Josue Jean Baptiste. Pou yon dezyèm jounen youn dèyè lòt, sendika anplwaye waf Gonayiv lan bloke aktivite yo nan APN, Dwàn, OAVCT ak lòt pou fòse otorite yo ouvri pò Gonayiv lan ki pa fonksyone depi plizyè ane. Bokè ak Debadè yo kòmanse mouvman sa a pou pwoteste kont desizyon otorite pouvwa santral yo pran pou fè retounen yon bato ki te vin debake sou waf Gonayiv lan pou al debake sou pò Lafitò a ki selon pwotestatè yo Se pi gwo mechanste otorite yo ta fè moun Gonayiv. Pòtpawòl sendika anplwaye wharf Gonayiv lan Léono Wilson Louissaint di si otorite yo pa tounen sou desizyon yo te pran pou anpeche bato debake sou pò pwovens yo, yo pral anplife mouvman sa a apati semèn k ap vini an. Wilson Léono Louissaint. Pandan 9 jou, nou vin aprann 9 jou a, lè nou gade yo vin rale bato a, yo di se Pòtoprens pou l ale. E tandike Gonayiv ap soufri lontan, nou konnen kèlkeswa kote k gen pò a, kòman ke l ye pou tout kouch sosyal, pou tout antite ki genyen. Lè sa son soulajman l ta pral ye. Mwen menm ki bwokè a, chofè taksi, machann manje, tout otèl, tout komèsan e sektè prive a l ta pral pou bokou. Nan ba men elas nèg yo vin pran bato a yal avèl nou konnen jan pòtoprens frajil nan moman la se pa de kliyan nou kap rele nou la kap manifeste ap di poukisa yap fè gonayiv la jan pòtoprens frajil jan pòtoprens sesi etc etc monchè m pa bezwen mande w se pou sa nou kanpe la bato a li menm li dwe retounen tout otan kel pa retounen wè se kòmanse nou kòmanse la nou pap bay legen nou pap bay legen e wap wè menm lè ke w wè nou fè ti silans lan la se lekòl yo sa vle di gen de jouk rete nap tann elèv yo fin avèk egzamen yo sa vle di. Pa konsekan, wè dè lendi la, vil la ap bloke. Fò n di, apa kawoutchou yo te boule epi fèmen kèk biwo tankou dwàn, OAVCT, APN, tout lòt aktivite yo te fonksyone kòmsadwa nan Site Endepandans lan jounen jedi 24 mas 2022 a. Gonayiv, Josué Jean-Baptiste Quisqueya.
Wi, n ap soti nan Wo Atibodedan, nou prale nan Nòdwès, kote Kolektif Defansè Jan Rabèl lanse yon apèl bay Ministè Travo Piblik Transpò ak Kominikasyon pou yo pase alaksyon nan sa ki konsène konstriksyon wout Ba Nòdwès yo, ki kanpe, daprè sa yo fè konnen depi kèk tan. Pòtpawòl mouvman sa a ki se Kenley Jean Baptiste mande pou responsab fon antretyen woutye, fer, bay popilasyon ba Nòdwès la esplikasyon ki sa l fè ak 111 milyon goud ki te prevwa nan bidjè leta pou konstwi wout sa yo pandan yo menase leve kanpe si yo pa rive jwenn yon bon repons nan men responsab yo si yo pa rekòmanse travay yo pou refè wout sa yo, daprè sa yo deklare. Se Jean Wisquis pou plis detay. Collectif Défenseurs Jean Rabel se non yon òganizasyon ki tabli l nan komin Jean Rabel e k ap feraye l nan domèn devlòpman. Nan yon rankont ak laprès jounen jedi 24 mas 2022 sa, pòt pawòl mouvman sila, Msye Kenley Jean Baptiste, mande pou ministè TPTC kontinye travay konstriksyon wout Ba Nòdwès yo ki te tanmen depi sou ansyen prezidan Jovenel Moïse dèfen e ki jounen jodi an pa janm rive nan bout yo. Pòt pawòl Kolektif Defansè Jan Abèl la, msye Kenley Jean Baptiste kontinye pou l di, wout Ba Nòdwès yo reprezante yon gwo tonton danje pou veyikil ak pyeton ki abitye frekante twonson wout sila yo, bay otorite yo nan ministè TPTC 8 jou pou yo sa bay dizon yo, pase dat limit sila. Yo pral kòmanse pase a laksyon, Kenley Jean Baptiste. Lidè k ap defann Janrabèl ap denonse gouvènman anplas la ki fèmen je l sou pwoblèm wout nan Ba Nòdwès. Depi yon ti lapli tonbe, soti Janrabèl pou al Pòdpè, ni pyeton, ni bourik, ni bekàn, ni moto, ni machin, ni kamyon, atò menm yon bouldozè pa ka travèse, tèlman labou ap taye banda. Kidonk, si yon moun ta renmen wè kote labou vale pon, fè kòmsi w pran direksyon Janrabèl Aprè 30 minit lapli. Sa pa gen kèk mwa, yon gwo kamyon chavire ak tout machann ki t ap al vann chabon. Gouvènman an pa di yon mo. Kòmkwa, depi ou fèt jan Abèl, ou se pòv, ou se moun sal, ou se peyizan gwo zòtèy, Leta pa t, pa ka depanse pou ou. Nou remèt tout moun konnen, depi avan prezidan Jovenel Moïse asasinen, nan ribrik ki rele fè fon dantretyen woutye, plis pase 111 milyon goud te deja dispoze pou fè travay sou wout sa. Men pyès travay poko janm kòmanse. Ta sanble yo menm vle dezafekte fon sa. N ap sinyale, pa twò lontan, plizyè òganizasyon ki te soti nan 4 komin Ba Nòdwès yo, Jan Rabèl, Mòl Sen Nikola, Bonbadopolis ak Bèdeyèn, te vin manifèste nan lakou Pòdepè yon mannyè pou rive denonse otorite yo nan fè ki se fon antretyen woutye yo di ki gen anba ponyèt yo yon anvlòp 111 milyon goud pou konstriksyon wout Ba Nòdwès yo ki toujou rete yon defi pou otorite yo nan peyi Sid piske chak jou Bondye mete moun pa sispann viktim sou wout sa yo Jean Rabel, Senjan Wiscis, Radio Kiskeya.
Nou prale nan Sid, reprezantan òganizasyon fanm ki soti nan divès òganizasyon nan gran Sid lan te patisipe yè nan yon asiz pou lanse yon pwojè rele Prevansyon ak Sansibilizasyon pou Fanm yo nan kad yon pwogram pou konstwi wout anvan lontan nan divès komin nan depatman Sid, Sidès ak Nip, selon responsab pwojè sa nan. Nasyonzini ki ap soutni pwojè sa a, Taina Kami, Sansibilizasyon sa a ap ride medam yo pou yo pa viktim seksyèlman anba men mesye yo. Jean Sénosé Desprez pou plis detay. Aprè reprezantan fanm ki soti nan divès òganizasyon medam yo, te genyen tou nan asiz sa a reprezantan fanm ki yo menm soti nan divès enstitisyon leta tankou nan sèten ministè ak meri ki konsène nan pwogram nan. Pwojè sa a ke Fon Nasyon Zini pou Popilasyon ap bay bourad ap pèmèt gen prevansyon ak sansibilizasyon ki fèt pou anpeche medam yo viktim seksyèlman anba men mesye yo k ap genyen mwayen lajan nan men yo nan moman egzekisyon wout yo nan komin yo, si n vle kwè esplikasyon Taina Camille ki li menm se responsab pwojè anndan fo Nasyon Zini pou popilasyon. Ki sa pwojè a ye? Jan nou konnen jeneralman lè genyen travay enfrastrikti sa yo ki ap fèt kote ki mobilize anpil pèsonèl gason paske la nou nan yon sektè konstriksyon ki domine pa gason nan peyi a malerezman se konsa sosyete a konstwi alò Mobilizasyon ki fèt de gason sa yo fè anpil ladan yo ale travay nan de zòn ki ase rekile, nan de zòn de pwovens kote yo vini avèk on pikòp, yo vini avèk, yo pale fransè, se yo k ap konstwi, se yo k ap koupe, se yo k ap rache, yo genyen resous nan men yo. E jeneralman, on moun ki gen resous nan men l vle di ke l gen pouvwa. E pouvwa sa gen plizyè itilizasyon ke l ka fè de li. Li kapab fè on. yon bòn itilizasyon de li men si moun sa di l pral pran pouvwa sa pou l fè dega anndan kominote sa nou gentan ka imajine kisa ki ka rive. Kèk reprezantan fanm òganizasyon ki te pran lapawoli nan lansman pwojè sa a pa t kache fè soti kè kontan yo, yo swete pou fanm yo jwenn travay yo menm tou nan kad egzekisyon pwojè an. Plis pase yon milyon dola lajan vèt se kantite lajan UNFP mete disponib Pou pwojè sa a ki deja demare depi mwa janvye ane sa a e ki ta dwe bout aprè 18 mwa, swa nan mwa jwen lane 2023, e se 18 komin atravè 3 depatman sa yo k ap genyen pou benefisye pwojè sa. Jean Cenoze Despre pou Radio Kiskeya, vil Okay. Nan ba Latibonit, rektè inivèsite rele ini sa, mèt Exumé Fleurimon, ankouraje otorite yo pou yo envesti plis nan edikasyon, epi mete pwogram edikasyon sivik nan tout lekòl yo, li di pou sove peyi a. Li fè deklarasyon sa nan mikwo kolaboratè nou, li fè konnen pa gen ankenn peyi ki kapab devlope san yon bon sistèm edikatif. Mircea Madeus pou plis detay.

pou sistèm edikatif la, alòske selon rektè a, se ministè edikasyon nasyonal ki ta dwe genyen pi gwo anvlòp la. Si otorite yo pa bay edikasyon premye plas, peyi a fèk kòmanse nan sa l ye jounen jodi a. Pa gen devlopman yon peyi kapab fèt san edikasyon. Edikasyon se baz devlopman yon peyi. Bòn edikasyon, yon edikasyon de kalite, yon edikasyon aksesib, yon edikasyon pèmanant, yon edikasyon efikas e efisyant, donk fòk gon volonte politik. Faudrait-il que Leta pran responsablite l. Se te pou tout moun konsyantize, responsab etatik yo e moun ki gen otorite edikativ yo, pou yo konsyantize yo, pou yo vini avèk de nouvèl done, de nouvèl enfòmasyon, pou yo fè refòm, pou yo envesti nan edikasyon, ankadre pwofesè yo, ankadre paran yo, ankadre elèv yo, Konstwi lekòl yo, etsetera, mete lekòl yo ajou, mete sa yo rele entènèt, teknoloji, mete yo nan lekòl la, donk pou lekòl la kapab vini yon lekòl tout. Mèt Exumé Phérimont mande otorite yo pa kite se dirijan politik kap nome direktè depatmantal edikasyon yo pou yo pa vin fè travay moun ki ba yo djòb la. Rektè a fè seri deklarasyon sa yo pandan l t ap patisipe nan yon fowòm sou kriz sistèm edikasyon an ki rete yon andikap pou peyi a ke Platfòm Sendika Solidarite te oganize bay Latibonit Senmak Mil San Madeus Kiskeya.
Epi nou prale nan Nip, responsab òganizasyon peyizan e konbit peyizan nan Nip, Berthony Pierre Louis akize e gouvènman de fakto a daprèzavwa li nan konfyolo ak gang yo e kont pèp ayisyen an e responsab KPN nan mande tout sektè nan lavi nasyonal la leve kanpe kont ensekirite ak kidnapin nan e ki ap fini ak peyi a Louis-Jean Jocelin pou plis detay. Kòdonatè konbitan peyizan nip KPN an pwofesè Berthony Pierre Louis lonje dwèt li sou otorite an plas yo li di ki nan konplisite ak bandi san fwa ni lwa kap teworize popilasyon an. Dirijan KPN nan kritike ak tout fòs li otorite yo li fè konnen ki pa manifeste volonte pou rezoud pwoblèm ensekirite ak kidnaping nan, pwofite plede an favè yon mobilizasyon bò kote tout sektè anndan peyi a pou fòse dirijan yo pran responsablite yo devan fenomèn ensekirite ak kidnaping k ap toupizi popilasyon an. Berthony Pierre. Se pa jodi a nou ladann. Nou nan ensekirite a kèk jou. Jounen jodi a, ensekirite a kapab pran yon lòt dimansyon. Gang yo kapab montre de fason klèman kounye a yo pran, yo kon, m prèske di yo pran otonomi yo parapò a pouvwa w la. Paske petèt avan, gen de zòn ke yo te kontwole, petèt se ka de zòn yo te delimite pa yo. Kounye a, se yo k ap chache tèritwa pa yo pou yo, pou yo pran tèritwa a. E tou sa ankò, nou wè ke se pa de bagay ki fèt izole. Paske gen de bagay, gen de fenomèn k ap pase nan peyi a nan afè gang nan, li merite. Poze kesyon kouman fè depi yo kidnape yon moun lari a leve l kanpe li rele anmwe yo lage moun sa kareman donk mwen menm jiska prezan m pa wè 2 gang kap kidnape moun epi pou lari te ka bal presyon donk m panse lè presyon an fèt yo lage moun yo m panse ke sa merite kesyone donk tou senpleman sa konfime ipotèz ke m te toujou gen depi lontan an bon nou di ipotèz men li pat yon ipotèz se yon bagay ki devan je tout moun se ke gang yo pa pou kont yo yo gen pouvwa dèyè l pa konsekan gang yo kap opere a se pa yon aza ditou se pouvwa sa. ki chwazi sa kòm modèl operatwa pou fè moun pè, pou fè moun chita lakay yo, epi anmdsetan pou yo kontinye piye peyi a, souse peyi a, epi lage peyi a nan twou plis. Pi lwen, dirijan Konbit Peyizan Nip lan ankouraje popilasyon ayisyèn nan pou yo fè brigad nan kominote yo nan sousi pou anpeche bandi yo kontinye teworize popilasyon an paske, selon pwofesè Berthony Pierre Louis, popilasyon lage poukont li, li pa gen otorite k ap panse pou li. Depi Miragwàn, Metwopòl Nip, Louis Jeune Jocelin, Radyo Kiskeya. Yon dènye kout pye nan pwovens, nou ap retounen nan Wo Atibonit nan, nan Gonayiv, kote kòdonatè òganizasyon vodou, Fanmi Òganizasyon Vodou pou Devlope Latibonit, FOVDA, ki se Guertord Jean Claude Noël, salye Euvonie Georges Auguste ki kite nou, li di ki te fè se youn nan moun ki te envesti l anpil pou l te bay. Vodou a yon lòt figi nan peyi a alatèt FOFDA pale de Madam Georges Auguste kòm yon moun ki te fè tout sa l kapab pou modènize sektè vodou a. José Jean Baptiste pou plis detay. Lanmò sekretè jeneral Konfederasyon nasyonal vodouyizan ayisyen an, Manbo Evony Georges Auguste, se yon gwo kou pou sektè vodou a nan peyi an, selon Guetorde Jean Claude Noël ki se kowòdonatè jeneral Fanmi Òganizasyon Vodou pou Devlope Latibonit, FOVDA. M ap di w sensèman, vodou a nou sanse pran yon move kou. Se yon gwo pye mapou k tonbe la a. Sa fè nou mal. Bagay la boulvèse vodouyizan yo anpil. Sètadi nou pèdi yon manman ki chè a nou menm. Yon manman ki sanse te yon angaje pou nou, pou te kapab ede nou, ede nou repare, w konprann? Bèl bagay, sosyalman, jis pou n rive jwenn yon solisyon. Se yon manman ki pati, yon konseye, yon moun ki te renmen tout moun, Manbo Evony Georges Auguste ale se vre, men yo pap genyen pou bese lè bra devan tout vizyon ansyen responsab KNVA ki te reve yon sektè vodou byen òganize. Gwètò 2 Jean Claude Noël pale de plizyè pwojè Manbo a te genyen pou sektè a. Manbo Evoni se yonn nan moun ki pa janm dekouraje. Li te pran responsablite l kòm yon gran batayon ki t ap batay fò, ki t ap bat pou l chanje vizaj Vodou. E menm jan andedan legliz pwotestan ou wè gen de bagay k ap fèt jis pou pèmèt ke gen lòt aktivite kap fèt jis pou pèmèt ke pastè yo gen lòt bagay ki rive fèt, reyalize, enben se menm jan tou andedan vodou an tou te gen yon batay ki tap fèt tou pou nou wè kòman nou kapab chanje vizaj la men Manbo Evony se te yon nan lidèchip angaje responsab ki tap ede nou avanse avèk bagay sa. Li mouri jodi a, eske travay li te kòmanse yo nap kontinye avèk yo? Okontrè se yonn nan moun ki te ede nou akouche sa yo rele Ati Nasyonal la. Mwen pa di nou gen Carl Henri Dermon kòm Ati Nasyonal prensipal Vodou a an Ayiti, men sepandan nou kwè ke nou pral met tèt ansanm avèk li jis pou nou wè kòman nou kapab kontinye rèv Manbo a te kòmanse avè nou jis pou nou kapab pèmèt ke batay sa a li pa janm kanpe nan wout pou n fè chemen l nan bon jan kondisyon règleman prensip kòrèk nan non Ginen an. Ki pi gwo rèv manbo a te pataje avèk nou ke l genyen pou sektè Vodou a? Pèmèt ke nou genyen kantite lekòl rive konstwi nan tout komin, nan tout gran vil yo, epi de chapèl relijye tradisyonèl ki kapab eseye rive kòmanse etabli. Konstwi de lidèchip andedan vodou an kapab rive al asèmante pou rantre nan lojik pou marye de vodouyizan. Responsab vodou yo nan depatman Latibonit lan ap tann dat fineray manbo Evony Georges Auguste pou al rann li yon dènye omaj pou sa l te reprezante nan sektè a. Gonayiv, Josué Jean Baptiste Kiskeya. Wi, gen anprè vodou a nou nan Pòtoprens Wilfrid Saint Juste ki se tou fiyèl Manbo Evony Auguste ki te asiste l nan tout demach li, di disparisyon marenn li Dirijant KNVA se yon gwo pèt pou peyi Dayiti, se sa l di nan yon entèvyou l bay Radyo Kiskeya jounen jodi a. Wilfrid Sainjust ki se yon pwòch madam Evonie Georges Auguste ki se marenn li deklare manbo Evonie Georges Auguste pase pi fò tan an nan vil ap goumen pou sektè vodou a amelyore nan peyi a. Anprè Wilfrid Sainjust ankouraje Tout vodouyizan kontinye goumen pou fè respekte sektè sa a. Madam Auguste goumen anpil pou vodou a te jwenn plas li nan sosyete ayisyèn nan, pandan li soulinye dirijant KNV a pa t janm wè enterè pèsonèl li nan batay sa a li t ap mennen, men se te batay pou fè respekte sektè vodou a nòmalman kòm tout sektè, pou l te patisipe nan tout sa k ap fèt nan peyi a. E n ap tande Anpwè Wilfrid Saint Juste ki te pale konsa nan mikwo Vladimir Maurice Ridole. Vladimir, disparisyon Manbo Evoni kite anpil vid, men se pa pou mwen sèlman, se pou kominote vodou a. Lè m di kominote vodou a, se di ke kèlkeswa moun nan vodou a, ke ou pa t konn travay avèk Manbo Evoni, ke w te konn travay avèk li, ke w te konn gen ti. Bouch mare avèk li. Aah ou pa ka di ou pa pran kou. Donk kominote vodou a li pran gwo kou avèk disparisyon sa. Dayè Manbo Evoni s on moun ki pase tout vi l bon. Kisa w kapab di selon ou menm ki konstitye mak fabrik Manbo Evoni Auguste dirijant KNV a? Manbo Evoni se mare m. Sèke s on moun ki te fè tout vi l l ap goumen nan vodou poul wè eske vodou a efektivman moun ki di ke yo yap fè vodou alò ki deklare yo ap fè vodou pou yo gen plas yo efektiv nan sosyete a donk se pa yon responsabilite fasil Evoni pran anpil imilyasyon nan sosyete sa Evoni konn anpil mizè nan sosyete sa pou lit sa. E son moun ki bay tout vi l. E se w te wè, se wè pou w ta wè kòman l bay vi li. Li bay vi li gratwitman. Mwen menm, mwen m kanpe dèyè l pou m di l bay vi l gratwitman. Alò se ton sasèdòs kòm li toujou di mwen. Li te toujou di nou se misyon pa li e l ap kontinye batay. Li fè batay, li fè batay pou jiskaske li Ale donk nap kontinye batay nou se vodou nou toujou avize nou menm donk nou kwè nan lamò paske lamò son pasaj li ye pou nou pasaj oblije li ye men ou konnen abitid yo e sa moun nan te reprezante pa bò isit li pap janm pa kite anpil feblès pou nou li pap janm pa kite emosyon pou nou donk nou gen anpil chòk avèk depa Disparisyon Manbo a. Èske nou gen yon dat nou deja prevwa fè kèk aktivite pou nou rann yon dènye omaj ak Manbo Evony Auguste? Fanmi yo, bon m pale avèk kèk ladan yo deja se vre, men ou konnen tout moun yo la fon yon ti jan gaye, yo poko klè, men pa twò lontan ke mwen menm m ap, si pou Kesyon sa k ap fèt yo, aktivite k ap genyen pou fèt yo nan sikonstans sa, w ap genyen l aprè. Men woukoukou pou fanmi lan ankò, woukoukou pou tout vodouyizan e woukoukou pou nou tout. Men fò n kontinye batay nou menm vodouyizan. Se sèl, se apèl sa ke mwen lanse ba nou.
Vwala se te nou t ap tande Wilfrid Saint Juste Wilfrid Saint Juste ki son vodouyizan ki t ap pale e ki se anpwè vodou e ki t ap pale nan mikwo Vladimir Maurice Ridoé Fòk nou di nan finisman semèn nan samdi ak dimanch n ap reprann Emisyon kote Madam Evony George Auguste te patisipe nan emisyon Parole de femme Reine Soleil, Madam Marie Monique Jean Gilles anime sou antèn Radyo Kiskeya e kote se yon temwanyaj trè emouvan li te fè gen plis ke anviwon 2 zan e pou l te eksplike kiyès li ye, kote l soti, li te pale de vyòl li te sibi. E tout bagay sa yo, e avèk anpil dignite li t ap ekspoze parkou l e li bay anpil enfòmasyon sou li, biografik sou li. Donk emisyon sa n ap reprann li samdi ak dimanch ki ap vini la. Samdi a in è epi dimanch a uit è di swa. Yon kout pye nan aktyalite entènasyonal la anvan nou retounen pa bò isit paske jodi a te gen anpil anbouteyaj nan Bruxelles kapital peyi Bèljik ki se tou kapital Inyon Ewopeyèn